Zanmi Doc Info Live yo kòman nou ye? Mwen salye nou. Enfòmasyon sa m pral bay la a, nenpòt moun ki leve ak manman, ki gen manman, ki konn sa k rele manman, sa pa ka pa fè w mal, ou pa ka pa endinye. Mwen menm, sa tèlman fè m mal, e kòmsi se manman m sa rive. Ebyen sa k pase, mesye sa n ap gade sou ekran an, misye ap viv Chili, men gen enfòmasyon ki ta fè kwè misye gentan travèse Etazini. Misye gen yon frèl ki nan gang swa ti mesye san 3 zonbi yo ebyen manman misye ki pa yon sitirèz ki paka tolere jan de bagay sa manman misye al pote lapolis plent ebyen lapolis pran dosye a an men sak pral pase lapolis fè yon pote boure sou baz ti mesye yo ebyen frè a ki nan afwontman ak lapolis misye tonbe anba bal lapolis voye misye al jwenn bawon ebyen frè a ki chili a tande nouvèl la Ebyen misye di se manman an ki lakoz misye negosye avèk 2 polisye, 2 fo polisye, paske depi ou son polisye ki nan sak pa sa pou mwen ou son fo polisye, misye negosye avèk 2 polisye li fè yo al kidnape manman l epi pandan yo kidnape manman l jan nap gade a misye fè yo ba li apèl videyo poukisa pou l ka konfime si se manman l vre epi Li di wi se li epi l di mesye yo pase a laksyon. Ebyen, tout ou tande sa, misye rete sou apèl videyo a pou l ka asiste nèg yo k ap egzekite manman l e l bezwen konfime vre nèg yo touye manman l paske se peye l ap peye yo. Ki kè on nèg genyen? Hein? Ki kè? E sa k rele bandi nan dènye nivo a wi. M konn wè yon seri bandi ki fin touye yon moun epi yo rache moun nan, yo pran moso, yo manje. Pou mwen nèg sa yo pa nan dènye nivo a non. Men wap gade yon nèg ka asiste ou pase lòd pou touye manmanw epi ou la wap asiste nèg kap touye manmanw hein e sa pou mwen e sak bandi nan dènye nivo a wi kriminèl bon nèg konsa ta mete men sou ou humm ou mèt ou di moun lakay ou Babay wi pase si manman nèg la gade li pa gen pitye pou li e ou menm sil ta met men sou ou pa bezwen nan pèdi tan mande nèg sa pitye mande padon non manmanl ki manmanl li pa gen padon pou li li pa gen pitye pou li epi se ou menm ou panse li ta pral gen pitye pou ou hein ou pa ben pèdi tan ap mande misye padon nèg sa pa gen kè menm misye fè egzekite manman l li di se li ki koz frè a mouri sanble misye konn jwenn ti kòb wi sanble frè a te konn fè ti transfè bay misye wi lè yo fè kidnaping ayiti m pa m pa konprann sa pou yon nèg gen frè w nan gang epi pou pou pi renmen frè sa pase manman w malgre frè w la nan sa k pa sa misye son gang tou wi pa yon manti nan sa.

Ou mèt konfime bagay la mwen. On fwa.
Ebyen se konsa sa pase, se enfòmasyon n vin bay, menm lè yo tris men nou pa gen lechwa. Ann ouvè yon lòt paj. Ebyen, tande non, yon lòt enfòmasyon, ebyen dam sa w ap gade la, ou wè se yon chèf, zam nan senti l, inifòm sou li, ou panse se yon gwo chèf, mesye polisye sa yo ap bay sekirite la, ebyen se yon fo polisyè ke dcpj mete anba kòd kote yo te gen antèn sou li lontan lontan lontan e manzè ap fè bagay sa lontan se pa jodi a non lontan lontan lontan mwen map mande ki sak te pase mesye sa yo pat gentan mete lapat sou manzè tèlman manzè nan bagay sa lontan menm moun lakay manzè panse li se yon bon polisyè wi m pa bezwen di w hein e manzè tèlman gen odas chak jou l nan komisarya wi mesye se konnya Map tande yon seri de polisye kap di lè manzè parèt nan komisarya a se chapo ba wi se retire chapo pou salye manzè wi bon mesye yo santi yo vekse la wi lè yo wè manzè pa yon bon polisyè pou jan yo te konn ap bese jous atè pou salye manzè lèl parèt nan komisarya a hein wi bon m pral fè nou tande manzè epi lap kriye wi epi li te gen kouraj poul fè tout bagay sa yo epi lè yap pozel kesyon manzè pete kriye wi. Manzè pete kriye m di nou, nou genlè panse se manti map bay hein ebyen m pral kite nou tande ak 2 zorèy nou pandan nap diw abòne ak chanèl la se youn nan fason ou ka ankouraje n travay epi apiye sou ti klòch la pou pa rate enfòmasyon nou yo banm kite n tande ak 2 zorèy nou mèsi.

Sa wap fè a inifòm sa?
Ki kesyon w poze l la? Eske se polisyè ou ye? Sa wap fè a inifòm sa sou? Eske w gen benediksyon pou met inifòm sa sou? Ou pa reponn non.
Ebyen poukisa w met l sou?

Koman? Depi w gen zam ou konn tire wi.
Kiyès ki James lan?
James sa yon zanmi mwen men tèt li pa tèlman ok epi yo te ban m zam nan. Sa li misye ye?
Kòm si li pa anyen li jis te legalize zam li. Epi l ba ou l? Kote badj ou? Ou pa yon polisye a?
Ki sa w te di m? Tande chèf, reponn mwen kòmandan. Ou pa yon polisye a?
Hein?
Pou ki sa w pa vle alèz avè m?
Depi kilè w ap fonksyone konsa?
Kiyès ki ba w konsèy sa a pou w ka vire anndan bwat la? Kè w pa janm sote lè w ap antre anndan komisarya a, lè w ap antre nenpòt kote, nan nenpòt baz? Kè w pa sote?
Abòne ak chanèl la epi aktive ti klòch la pou w pa rate enfòmasyon nou yo. Doki4live ap ba w bon jan enfòmasyon ke w ka fè konfyans!